Divize pou renye e depi nesans nou pou jiska jodi a. Apre nèg yo fin touye Jean Jacques Dessalines. E ou ta panse yo ta pral kole tèt yo pou yo mennen bak peyi a? E dapre sa Mèt Kano e ap esplike nou la, gen lè pat gen bagay konsa. E se te retire pye ou, banm mete pam. E jounen jodi a se sa kap fèt la. E wap gade mwen menm tout prezidan mwen k pase devanm yo. Se toujou konsa. Daprè ou menm poukisa e te gen tout konplo sa an 2004 pou fè ke nou pat fete 200 zan endepandans nou. M pa di Jean Bertrand Aristide te bon. M pa di sa. Men Jean Bertrand Aristide se te yon prezidan elu. Poukisa te gen tout konplo sa a? Eske l pa t lojik lè l te di pou ke Lafrans kale m lajan m pou m fete endepandans mwen? Poukisa te gen tout pale anpil sa a? Poukisa nou pa t tonbe dakò sou sa a pou n te jwenn kòb la? E poukisa te gen tout sa a? Ebyen, jodi a, laprèv an è grand. Gade sa kap pase nan politik la la pou wè. Yo touye Jovenel. Avan Jovenel te gen Gérard Latortue. Yo fè tout simagou ou konnen yo. Nou tonbe nan Jovenel. Yo fin touye Jovenel. Nou tonbe nan Ariel. Jodi a la e nou pa gen la polis. Nou pa gen anyen. Tout sa ou konnen pou ki sa? Tout sa se dram e 17 oktòb 1806, kote yo asasine Janjak Desalin. Depi lò, nou nan pwoblèm. Depi lò, nou nan pwoblèm. E le dram di Pon Wouj e sè miltip konsekans, se sa nou ap trete jodi a. Mètre Canon Lemoine, Eske nèg yo te antann pou yo fè yon peyi apre lanmò anperè a? An nou pale. Si nou pa pale, wòch yo ap pale nan plas nou. A bon antandèur. Salut. Sak pral bèl se paske menm nèg ki met tèt yo ansanm pou yo touye anperè a aprè yo pral divize. Kisak pral koz divizyon sa men Petion kòm gwo blofè, gwo politisyen, gwo foub. Gwo nèg ki gen anpil foub. Li li aranje l. Li fè Sena a bay Christophe pouvwa men li retire bay Pousof, bay Christophe pòs la. Yo pwoklame Christophe anprè d'Ayiti men yo retire tout pouvwa nan men l yo mete pouvwa nan men sena lè Christophe rann li kont se yon majorèt yo pral fè l tounen lè sa Christophe fache lè sa batay tou kòmanse Dessalines asasine 17 octobre 1806. An janvye 1807, pi gwo batay sivil, batay fratrisid, pral fèt, pi gwo gè ki pa janm fèt sou plan sivil ann Ayiti pral fèt antre 2 kan sa yo, patizan Petyon yo avèk patizan Kristòf yo. Nou pa ka pa raple Petyon. Li sove jou sa de jistès paske gon yon fanatik li ki te tèlman renmen l. Lè lame Kristòf la ap vide boulèt nan direksyon Petyon, misye abiye tèt li an Petyon epi li kache Petyon. pran lanmò a pou Pétion. Peyi a vin divize, se youn nan konsekans lanmò a, peyi a divize an 2 repiblik, Le Royaume du Nord et la République de l'Ouest. 2, 2 gouvèneman ki de nature diferant. men avèk 2 pèsonaj ki totalman diferan. Kristòf, sou bò pa li, pral kontinye kèk èv Desalin te kòmanse, tankou fòtifikasyon zòn nò a, Christophe pral mete lekòl nan le nò. Christophe pral mete inivèsite nan le nò. Christophe pral egzije ke tout moun travay nan le nò. Christophe pral fè anpil devlopman nan le nò. Alòske Petion li menm nan la repiblik de lwès. ap pratike le vagabondaj. Ke Petyon se te pi gwo parese, Petyon ansanm avèk akolit li yo, gaspiye byen leta, e se nan peryòd sa a, Petyon ta pral di zanmi l yo, lè pèp la kòmanse soupsone gasgòt k ap fèt nan byen leta, Petyon ta pral di zanmi l yo, plimen poul la pa kite l rele. Sa ta vle di, lè n ap vòlò byen Leta, fon jan pou n pa kite tras. Mezanmi, pawòl yo anpil. Men sa k enpòtan, n ap eseye. Retrase ansanm konsekans pèp ayisyen, peyi Dayiti sibi akoz dram sa a ki te rive jou 17 oktòb 1806 la. pa menm moun ki te swadizan nan menm kan ansanm avèk nou pou n te batay kont lesklavaj.

Le drame du pont rouge a e se multiple konsekans e yon bel sijè a ke nou ap trete e nou ta swete ke ou menm kap koute pou w pote atansyon avek sa kap di yo paske travay sa dwe fet e rezon an ayiti dwe gen yon lavaj sevo. Ou dwe retounen nan istwa w pou w konnen kote w soti, pou w konn kilès ou ye, pou w konnen vrè enmi w yo. Lè w ka idantifye vrè enmi w yo, ou ka idantifye vrè zanmi w yo. Lè sa a, w ap ka fè peyi. W ap ka pale de peyi. W ap ka pale de pwogrè. W ap ka gen kontwòl vant ou. Men lè w pa gen kontwòl enmi w yo pa konn ki moun ki zanmi w, enben w pral achte pwazon pou touye tèt ou e ou p ap janm rive anyen, w ap toujou nan ke kamyonèt la. Nou salye tout moun, ou nan ribrik paw la, se pale pou nou pale. N ap pran poz, n ap tounen pou yon lòt videyo. A bon antandeur, salut!